Kijan pou fè lajan, kijan pou fè kòb? Sa son kesyon etènèl li ye. M panse ke moun ap toujou pouse. Depi gen lòm, kesyon sa ap toujou pouse. Nan tout lè lang, tout lè nasyon, tout lè rejyon. Ap poze kesyon, kijan pou fè kòb? Bon, e m ap ba nou fòmil ke m konnen. E lajan ap chèche al nan men yon lòt moun. E moun sa ap twò kontan lonje l ba ou pou l fè echanj ansanm avè w. Dayè lajan se yon mwayen dechanj pou nou. Nou echanje. M bon w ba, ou ban m ba w. Donk, fò w chèche bezwen moun nan. Toutotan ke gen lòm, gen lafanm, gen moun k ap gen bezwen. N ap toujou. Kòman pou moun fè kòb Gary? Di moun yo, kòman moun fè kòb? Ou pa konnen kòman pou moun fè kòb? Se bezwen moun yo pou wap chèche. Moun yo gen bezwen. Depi ou reponn avèk bezwen yo. Wap fè kòb. Gon moun ki te kontakte m li te di m sa epi li di m li pa konprann. Li pa konprann. Eeyy I'm filming Gary and Gary fin anraje li bezwen pran kamera a. Gade gade gade gade men yap gade w tout moun ap gade w la a. Tout moun pral gade w ehe. Tout moun ap wè w aah. Soti dèyè pran kamera meh. Zanmi pam sakap fèt? Èske w branche? Anvan moun bezwen fè kòb, moun nan fokis twòp sou li menm, sou kòb li bezwen fè a, li pa fokis sou bezwen lòt moun. E se sou pa oblije son biznis pou gen. Lè map pale de biznis map pale de choz vreman bazik elemantè. Ba sosi ba sosi. Ti bat yo se. Rara ap konte la. Re re. Sa ap konte an chinwa. Re re. E banm fè non tande kap konte. Gari. E konte pou moun yo gari.

Oh oh ou sote kèk wi men se sa e sa. Misye sote plizyè la men li ba nou ba la kanmèm. Eh! Wap fè ti video sa ou chè. E gen de twa ti bagay m bezwen pale avè nou. E la m nan bèl ti restoran la misye anndan Hilton nan la Double tree.

Moun nan al jene, li fè si sousi, si lap lapriyè, li fè tout efòl bodjab pou l jwenn yon seri de bagay, li gen dwa ap mande viza, li gen dwa ap mande yon travay, li gen dwa ap mande yon pakèt bagay ki gen rapò avèk lajan. Menm bagay ki pa gen rapò avèk lajan dirèkteman, endirèkteman l gen rapò avèk lajan. Men pa kont, lè yon moun Bondye voye ba li yon moun ki vin ap pale l de kòman pou l fè kòb, kòman pou l sòti tèt li, moun sa a li derefize tande. Menm moun sa a tou li genyen yon, li di w lajan pa enpòtan. Ò, moun nan ap lapriyè, fè gwo jèn. Pou de choz ke se lajan ki ka rezoud yo. Se lajan ki solisyon a tout pwoblèm sa yo. Se lè ou wèm ke moun nan gen men, solisyon se lajan. Nan bib la yo di lajan reponn a tou, a tou skiyè materyèl byen antandi. Paske lajan pa reponn avèk bezwen espirityèl, ou byen yon seri de lòt bezwen men, bezwen materyèl nan mond sa la, lajan reponn yo. Donk moun nan ap priye pou bagay sa yo, epi li di w lajan pa enpòtan. Donk, gen yon kontradiksyon flagran nan fason moun nan reflechi avèk sa moun nan ap mande. Si lajan pa enpòtan pou ki rezon w ap priye, w ap jene, ou prèt a tou pou yon seri de bagay pandan se tan w ap di lajan pa enpòtan? E lè yon moun ap pale w de men. Opòtinite ki gen la a, e byenantdi pa tout moun k ap pèdi opòtinite lajan pou tande yo men omwen ou ta idantifye yon seri de moun ou di bon, ban m suiv moun sa yo paske m wè plizoumwen yo ta sanble konnen sa y ap di, m di ta sanble paske se lè w pral vrèman fè bagay ou pral wè si moun nan konn sa l t ap di an ou pa men pou ki rezon. Ke la, w ap di lajan pa enpòtan. Pou ki rezon ke yon kontradisyon avèk lajan lè y ap pale de lajan ou pa vle tande. E ou sou entènèt la la, ou nan tout bagay, ou nan tout aktivite. Men quand il s'agit de choz ki gen rapò avèk fè lajan, ou pa ret ou pa ret branche sou bagay sa pandan se tan w ap jene, w ap priye, w ap bagay. W ap pale bagay materyèl ou bezwen an se lajan k al jere. M twouve se yon kontradiksyon. Nan kòmantè la dim sa m panse. E m wè jeneral la lap genlè pa deside menm pou n fè videyo a. One love. E James se nèg China a mesye e branche. Papa! Yes papa!